Donald Trump panse ke se jwe ti mesye Iran yo te vin jwe. Hum. Yè m sonje m te pale nou pou m di nou ke Ameriken yo te fè yon atak sou peyi Iran. E atak sa a pou ki rezon ke lè Ameriken te fè l mwen te di nou se yon elikoptè ke yo te genyen ki pran yon frap sou detwa Òmiz lan kote elikoptè sa te genyen 2 sòlda ameriken, nèg yo vòltije, chans pou yo, yo pa mouri. Men Tonton Sam te deside mennen envestigasyon pou l konnen si se pa Iran ki te frape elikoptè a. Byen, lè nèg yo al gade Se nèg yo al nan va yo, les Américains, y al nan va. Lè nèg yo al gade nan va yo wè ke se Iran ki frape vrèman, se yon drone chayèt pou Iran ki te frape elikoptè a. Tonton Sam di, e, ti mesye, men sa n ap fè pou mwen. Depi se rada ke Iran gen sou detwa Omiz lan, depi se defans Ayeryèn yo genyen sou detwa kraze yo pou mwen. Mezanmi! Wa a di nèg yo te anvi Iran se tann yo tap tann Tonton Sam bay lòd la. Lè m voye je m m wè se po po po po ameriken kap frape rada pou peyi Iran ameriken kap frape yon pe seri 2 aparèy ke Iran genyen nan defans ayeryèn li. M di ok, pa gen pwoblèm, Iran w ap fwape konsa, Iran p ap gad ou konsa, Iran pral ba w repons. Lè ti mesye gad revolisyon Iran yo, yo wè bagay la konsa, nèg yo di, m m, aswè a menm, se yèswa wi sa fè, Lè yo di aswè a menm nap pouse lè ameriken yon repons nap moutre yo ke nou menm nou pa pè yo. E menm jan ti mesye ayiti yo konn dil yo pa fè rimè, ebyen se konsa ti mesye iran yo yo di ke yo menm yo pa fè rimè yo pral frape lè ameriken, yo frape lè ameriken apre ameriken fin ba yo tout frap sa yo sou rada yo genyen sou detwa òmiz sou defans ayeryèn yo ebyen medam mesye pap ba nou manti men ki kantite dega ke Iran fè yè la Iran gade yon flòt US Navy ki nan Bahrain mezanmi nou pa mandem ki nouvèl m pral di nou kisa Iran fè flòt sa flòt Navy US sa ki nan Bahrain m pral di nou kisa Iran fèl sa poko rete la pase Iran di se pa yon sèl fwap lèzameriken te bay Paske yè la ameriken yo frape ato depo dlo potab ke Iran gen yo frape yè wi papa m pa bezwen di w e se nenpot konbyen sib Iran genyen neg yo frape wi e pa 1 2 dega yo fè pou peyi nan peyi Iran ebyen Iran gade yon flot ke yo te genyen nan Bahrain Iran toup m pral di nou ki kantite dega k fè e sesi di Iran pa fè selman sa Iran gade 21 baz ke lèz ameriken genyen nan mwayen oryan, Iran gentan sible tou le 21 baz sa yo apre l fin frape flòt amerikèn sa, e m pral di nou ki kantite dega ke Iran li menm li fè la medam mesye, pase gen koze pou nou ta sipoze konnen, gen koze pou nou pale isit la la. Lèz ameriken ki tap gade pou yo wè si yo ka entimide iranyen yo, yo voye yon lòt dron ankò. Iran gade dron nan pou yon dezyèm fwa, Iran kraze yon dron yè pou les ameriken. Kidonk Iran pa piti, Iran gen pra sou li nan gè sa a medam mesye ret branche, talè konsa mwen menm mwen pral ba nou tout dènye detay yo. Gen ti bagay ou ta sipoze konnen. Mwen di nou sa kanta peyi Kore t, Iran m pa konn sa Kore t fè Iran mesye. Iran pap pa met yon ti bagay nan men Kore t menm non.

Kanta peyi Jòdani, nan Mwayen Oryan kote Ameriken chaje baz yo, Iran tire yon sèl kou 4 misil balistik sou peyi Jòdani. Ebyen w pral di m, mezanmi, yè la mesye, apre Ameriken fin frape Iran, wa di se gèp panyòl nèg yo manje, wa di se Florida, wi papa, se Florida nèg yo bwè pou, ki fè nèg yo mechan konsa, pa 1 de kout misil Iran tire yè la non papa. Anpil misil tire e Iran frape les Américains e m pral di nou kisa Tonton Sam li menm li voye di kòm repons. Pase Tonton Sam apre l fin wè Iran reponn avèk frap sa yo l te bay la, li oblije fè repons ok. Repons Tonton Sam nan li la talè konsa Nou pral pale de li, wap gade sou ekran la, se repons sa ke misye bay nan detay video nou, apre tout dega sa yo ke ti mesye Iran yo fè, m pral di nou ki repons ke Tonton Sam li menm li voye. Frè m sè m yo, nou sou Zenethayiti, nou sou Ayiti leve kanpe. Chanèl sa yo la, m toujou di nou se pou enfòme nou de sa kap pase sou chèn entènasyonal la e defwa Gen ti bagay k ap pase an Ayiti, nou konn pale sou kèk pwen k ap domine aktyalite a nan peyi Dayiti. Ok. E jodi a nou se yon gran jou, se mèkredi, nou se nou gen tan 10 jwen la, ok, se dezyèm sòti nou, nou se 10 jwen 2026. E nou prezan la pou yon dezyèm sòti. E maten an nou te lage bonè, m di nou le maten an m ap lage bonè depi l fè 8 è di maten, ok. Premye tranch enfòmasyon nap toujou genyenl e dezyèm tranch lan depi wèl li pral fè 5 è 6 è la zanmim ou paka pa jwenn dezyèm tranch enfòmasyon nou nou pa soti ta ankò pase lontan nou te konn soti ta se 9 è 10 è nap lage dezyèm tranch nou konnya nou deside lage bagay yo bonè pase nou estime lè nou lage dezyèm tranch enfòmasyon gen anpil moun ki gentan ap dòmi ebyen nou oblije parèt yon ti jan pi bonè Pou nou sèvi w nan fason ke nou ta sipoze sèvi w la. Zenith Haiti, Haiti leve kanpe. Ebyen eh se gwo chanèl zanmi m. Abòne avèk nou gade kote wè k make s'abonner abòne. Aktive klòch ou tou lè nou lage yon videyo pou kapab resevwa li an notifikasyon. E pa bliye like la li trèzenpòtan pou nou. Gade anba videyo sa ou pran yon ti pous, klike sou li ba nou yon like. An nou fè video sa o mwen li pase 1500 like. Mwen salye tout zanmi yo, zanmi Etazini m yo, zanmi la France, Canada, République Dominicaine, Haïti, zanmi nou yo kap gade nou Brésil, Chili, Argentine, Mexique, tout moun salye. Bon, jodi a la nap antre danble pase nou chaje la, jan moun yo toujou di l an Haïti bourik chaje pa kanpe. Nou chaje nou paka kanpe fòk nou antre danble Nan moman enfòmasyon nou. Frè m sè m, mwen sot di nou ke lè ameriken gen yon flòt ke yo genyen US Navy ki te nan Bahrain ke Iran frape sa, Iran pouse sa, fè sa koule anba dlo. Iran antre sa anba dlo. Zanmi m! Mwen sot pale nou, mwen di nou ke flòt sa Iran frape l, se pa rapò avèk tout atak ke lè ameriken yo menm yo te bay Iran nan jounen yè a. N ap wè ke une explosion a été observée en direction du quartier général de la flotte de US Navy situé au port de Salman a Bahreïn. Ebyen zanmim. Lè yo di w an direksyon de katye jeneral de la flòt Navi a, se flòt US Navi a ke Iran li menm li te vize. Ok. Li pa t vize tèritwa Bahrain nan pou l di l pral fè dega sou enfrastrikti Bahrain, li pral fè dega sou pon Bahrain, sou depo dlo Bahrain. Ebyen li te vize US Navi kote gen anpil sòlda ameriken sou US Navi. Se li Iran li menm li te vize. Bagay sa k tèlman fè Donald Trump mal, Donald Trump voye yon repons piman bouk. E m pral esplike nou dega Iran yo, apre sa pou nou ba w repons Donald Trump zanmi m fanmi m yo. Frè m sè m, e sa pa rete la, ti mesye Iran yo mwen di nou ke nèg yo genyen opsyon la pou yo vize 21 baz pou les ameriken e m di nou yon sèl kou Iran tire 4 misil balistik yè sou peyi Jòdani, bagay sa k ap fè anpil pale e jiskaprezan la poko gen yon nòt ki soti pou ba nou yon bilan pasyèl e total pou di nou konbyen moun ki tonbe, si gen blese, si gen enfrastrikti k kraze nan peyi Jòdani, ebyen yo poko ba nou l men sèlman m ap di nou sa lè gadyen de la revolisyon iranyèn.

Se 21 sib ke Iran gen nan men l la nan moman n ap pale a la zanmi m. 21 sib sa yo, se 21 baz operasyonèl amerikèn zanmi m. Iran vize yo, Iran di l ap montre ameriken ke Mwayen Oryan, li p ap ka kite baz li nan Mwayen Oryan Paske Iran gon misyon la poul detwi depi se baz amerikèn ki nan mwayenn oryan esak fè map di nou la gen 21 baz amerikèn la zanmim ki sible si nou ta tande dife ap pete nan plizyè peyi nan mwayenn oryan konn se Iran kap frape ameriken yo konsa.

D'un premier appareil. Aucune confirmation américaine n'a été publiée à ce stade. Yo pap janm pibliye l monchè. Ameriken pa ka pèdi gwo dronn sa yo pou y al pibliye l. Nou fè erè monchè. Bon m di tou, Iran gon pe seri de dega ke Iran ap fè sou nèg yo la papa. Si m pa gen bon satelit, hein, si dèfwa m pa deplase an chè e an os pou m al dekouvri enfòmasyon sa yo, si se sou kont ameriken, nou pa t ap janm konn bagay sa yo non papa. Hein map di w sa, yè la, Iran pou yon dezyèm fwa kraze yon drone pou les Américains. Ok. E map di nou Iran kraze drone nan, okenn konfimasyon amerikèn n'a ete pibliye. Sase nèg yo pa pibliye pou yo di ke Iran te kraze yon drone pou yo. E sèjousi nou kapab wè depi se dega ke ti mesye Iran yo yap fè sou ameriken, ameriken yo pa vle pale de dega yo paske yo santi ke si yal di Iran kraze yon avyon pou nou, Iran kraze dronn pou nou, Iran kraze batiman e boule batiman pou nou, sa a lap parèt tankou yon defèt pou lèzameriken. Yo oblije ap sere koze a. E mwen menm m di nou sa, Gen de koze, gen de bagay, gen de enfòmasyon k pa ka sere. Pase depi bagay la grav, ou mèt tande jan l ye, gen satelit prive. Satelit prive yo y ap ba w videyo, satelit prive yo y ap voye bay sit yo, y ap voye bay medya yo, medya yo ap bay nòt de près. Ou pap ka sere koze a Toto Sam. E sa k fè dènyèman la, mwen di nou, yo t ap mennen ankèt pou yo konnen ki kantite de moun ki genyen konpayi ki gen satelit prive nan Mwayen Oryan, pou yo wè si yo te ka jwenn akò avèk yo pou yon seri de videyo kote Ameriken ap pase mizè anba frap Iranyen pou yo pa ta pibliye yo pou yo wè kòman y ap imilye Ameriken nan Mwayen Oryan. Sa se administrasyon Donald Trump lan Yo t ap tcheke la pou yo wè moun ki gen satelit prive yo pou yo wè si yo te ka grese men yo pou yo pa pale koze yo pou yo grese men yo pou yo pa lage videyo yo. Se sa k fè m di w nan moman sa a si nou te gen si nou te gentan gen satelit pase nan moman m pa t gentan gen satelit men kounye a m gen satelit ayayayayay w al ze nèt Ayiti sa l pale kot li jwenn satelit sa e msye konbyen enfòmasyon m ap ba nou la si m pa t gen satelit kòman m t ap fè ba nou enfòmasyon sa yo konprann èd nou k rive wo konsa papa Nan kesyon jeopolitik zanmim ou ka tande lòt kote ap baw enfòmasyon ap baw enfòmasyon epi yo pa janm moutre w sa yap di a paske yo tande nan bouch moun epi yo vin di men Zenith Haïti nap baw imaj nap baw nòt de près sèt a di nou menm nou rive lwen paske sa nap di a nou pwouve l pou ou nou pwouve l zanmim paske nou menm se nou k Zenith la se nou k Haïti leve kanpe a N ap fè yon travay, nou fè l nan fason pou n satisfè tout moun. Ou pa ka di m ou tonbe sou chanèl mwen, w ap pran, w ap tande enfòmasyon m pou al di se mwen ki fè enfòmasyon an. Manti. Ou pa ka di se mwen ki fè enfòmasyon, pa gen enfòmasyon m ap pase w la pou m pa montre w yon nòt de près kote l soti. Pa gen enfòmasyon m ap pase la a, si se videyo a ki soti pou m pa montre w videyo a, zanmi m. M pa konn pale de yon bagay la pou m pa pwouve w. Konprann? E sa k fè w gen tout dwa w chanèl sa a, lè w bezwen enfòme an kesyon jewopolitik, ou bezwen konn si aktyalite a bagay la cho nan peyi Dayiti, se nou menm pou w branche. E sesi di, ou ka toujou ede nou, ou konnen gon moun la ki renmen fè ti nouvèl li, konprann, ou ka toujou kopye link sa a ou voye sou WhatsApp bay moun sa a, ki renmen tande ti nouvèl li konprann ou al sou youtube tou tou sou facebook kote ou wè moun ap fè deba sou kesyon politik epi ou lage ti link pa nou an konprann lè sa w ap sipòte travay nou an zanmi m klè zanmi m sa pa fini non paske tonton sam li menm di nou ke l pran li pran plizyè kouyè la nan men iran paske m di nou se andyable iran te andyable yè

Pase l konnen ke Iran pap pa bal yon ti bagay Adyewo dyewo eh Kore t konnen Iran pap pa voye di l yon ti bonswa eh Si si l gentan two ta menm yon ti bòn nwi Iran ap voye di Kore t Pase Iran pa konn fwape pou l pa fwape Kore t e Koretyen yo ki te alagad yè a, lè yo tande ke Iran ap frape nan Jòdani sèlman, Iran tire nenpòt 4 misil nan Jòdani, enbyen Koretyen yo oblije lanse yon misil entèseptè pou yo wè si Iran tire sou yo depan lè pou misil sa li menm, li kapab chèche kote misil Iran ap soti pou l entèsepte l. Konprann? Yo alabri. Enbyen zanmi m, lè 4 premye misil balistik

An. Kidonk, Iran n ap gade a la, Iran pa piti. E m ap di nou sa ankò, Iran pa piti mis an gadò. Si w wè Iran ka kanpe tout tan sa la a, l ap batay avèk Lèzetazini. E yè, Iran montre m vrèman ke l pa pè Lèzameriken. Ok. Yè, Iran montre m vrèman ke yo pa pè Ameriken paske si Ameriken fin dekouvri ke se Iran ki kraze yon elikoptè pou yo sou Detwa Òmiz lan, Epi Donald Trump bay lame amerikèn lòd pou yo frape Iran, e pa 1 de dega yo fè, yo kraze plizyè rada pou Iran, yo kraze defans ayeryèn Iran sou Detwa Òmiz, e yo vize 2 depo dlo potab ke Iran genyen Zanmim epa yn de lòt kote nèg yo tire 6 eksplozyon nèg yo te fè nan an Iran yè Iran di pa yn pwoblèm tonton Sam ou frapem enbyen mwen menm mpral bon repons e sesi di aswè a menm nap baw repons lan e jodi a la mwen te di nou ke Iran te di yap bayo repons yèswa Nan video m te fè, ebyen mwen menm mwen moute pou m di nou men repons ke Iran bay Lèzetazini. E repons lan m sot pase tout ba nou la, Iran vize yon US Navy, Iran frape Jòdani, baz amerikèn ki nan Jòdani, nenpòt 4 misil balistik sou Jòdani, Iran ankò medam mesye, Li vize 21 sible de baz baz amerikèn nan Mwayen Oryan la pou l frape. E Kore te tèlman sou tansyon, Kore t gentan met misil entèseptè-l anlè paske l konnen Iran p ap pa ba l yon bagay, kidonk Iran montre advèsè a ke li prezan. Sou atake l li menm, l ap atake tou. Pati koze k gen la. Enben frè m sè m, mwen di nou ke Tonton Sam Aprè ke Iran an fin fè tout dega sa yo, misye oblije pot yon repons. Ok. Misye oblije reponn Iran. Men sa ke Tonton Sam reponn. Donald Trump affirme que affirme être proche de prendre une décision concernant de nouvelles frappes contre l'Iran.

An nou gade pou n wè si n ka jwenn yon antant. E sa k fè n ap wè ke Pakistan se li ki medyatè la antre de negosyasyon antre Liran e Lèzetazini Damerik. Paske Donald Trump te ban yon dèle de 48 èdtan, si Iran pa fè, pa siyen yon akò, si Iran pa di l p ap fè zam nikleyè, y ap frape enfrastrikti nan peyi Iran, Sesidi, se enfrastrikti enèjetik Iran ki ap frape avèk pon ke Iran genyen. Ebyen m ap di nou sa, yè aprè Iran fin fè tout dega sa yo, Tonton Sam tounen avèk menm diskou a. Misye fè konnen ke li pral pran desizyon ki konsènan 2 nouvèl frap ke l pral bay Iran e frap sa yo yo pral li pral frape enfrastrikti elektrik peyi Iran e l pral frape pon ke Iran genyen nan peyi a medam mesye e l konnen pren sansib Iran se enfrastrikti enèjetik yo e pren sansib Iran se yon ansanm de pon ke peyi Iran genyen medam mesye ebyen misye tounen avèk menm diskou a pou misye di ke li pral frape enfrastrikti elektrik peyi Iran e l pral frape pon nan peyi Iran. Sa se pwochèn atak ke l pral fè si Iran li menm li pa kouri jwenn yon akò avèk Lèzetazini Damerik. Medam, mesye, se ansanm de pwen sa yo jodi a la nan dezyèm sòti nou. Nou te vin pale e m toujou di nou sa, nou sou ZenEtHaiti, Ayiti Leve Kanpe. An kesyon jewopolitik, se nou li ye, pa gen de, pa gen twa. Se yon sèl paske Ayiti leve kanpe avèk zen nèt Ayiti yo fè yon sèl pou pote tout enfòmasyon yo pou ou deja map diw mèsi paske ou te rete tande mwen jiska la fen mèsi ou te met yon like e si w poko fèl fèl mete like pataje pou nou abòne nap prè pou yon lòt ti emisyon konsa a la pwochèn.